Kòman nou ye kòman nou ye e nou vini yon lòt fwa ankò e son plezi pou nou jodi a e jan nou te pwomèt la e nou genyen epizòd 5 la nou Paske e nou genyen anpil bagay pou nou di ak kote nou chaje. E jodi a, jan nou te di la, jan nou te pwomèt li a, e kote ke istwa pa nou ap pwolonje, e nou pral jwenn avèk e premye premye pitit la jodi a ki pral ba nou enpe e de istwa pa nou nan fanmi Joseph Thilis. E deja nou genyen Anem avèk nou sou plato a. e li pral ba nou tout detay kòman e paran nou yo menm yo te kòmanse e kijan nou menm nou fè la li pral ba nou tout detay paske se li menm ki genyen tout bagay yo nan menl se li menm ki ka di men mo ou avèk nou nou ta vle pou bay e piblik la e tout enfòmasyon de paran nou yo kòman paran nou te fè mete nou nan mond sa e kòman nou menm nou ini nou pou nou viv ansanm nou ta renmen konnen plis bagay de fanmi.
E non salye e tout oditè oditris kap be koute non e antrave monta. E je di a se yon plezi pou nou pou nou fè le mond dabo konen istwa nou nou menm fami sa. Nou menm fanmi sa a, nou se yon fanmi, bon, istwa nou vrèman anpil. E si nou ta vle esplike istwa nou, bon, m kwè moun ki konnen nou, konnen istwa nou. Men moun tou, ki pa konnen nou, yo kapab swiv, yo ka tande istwa nou. Nan fanmi ke nou menm nou soti a, se. Manman nou avèk papa nou fè anpil pitit. Men vwala ke nou son fami ki pat soti nan fami ki te genyen dabò, manman nou avèk papa nou pat genyen anpil posibilite. Yo pat rich men, vwala ke sa ki enpòtan, yo te gen kalite. Nou konnen nan tout, nan lavi, se kalite ou ki valè ou. nan sosyete a. Nou menm se yon plezi pou nou pou nou esplike istwa manman nou, papa nou nan lè nou tap leve koman yo te yo tap viv. Men nou konnen e manman nou avèk papa nou se moun ki te vreman nan tan ke nou menm nou te leve ki pat eseye peyi a pat ko tan pat ko yon tan modèn. Men vwala ke yo te arive fè anpil timoun. Men sa ki enpòtan, e nou gen manman nou, se yon moun ki te vrèman yon fam de kouraj, ki te vrèman malgre li fè pitit tout bon, li fè anpil pitit, men se yon moun de kalite, ki te toujou ap fè komès li, bon vwala ke menm lè, genlè pafwa nan. Li gen dwa gen nenpòt 22 jou l pati, l al nan komès li pou l ka okipe pitit li. Moun sa yo se moun ki te gen anpil kouraj. Mwen menm ki fè m fyè jodi a pou m pale, se paske nan fanmi pa nou an, nou fè de zefò. Otan ke, bon nou pa malere dabò. Nou pa gran nèg men nou pa malere. Moun ki malere se moun ki kouche sou kabann lopital. Nou menm Bondye ba nou lavi. e pou nou degaje nou. Ebyen jodi a, papa nou avèk manman nou mete nou nan e m ta di ou nan w eta de pwòp. Poukisa? Yo pa kite yon move nòt pou nou. Youn ankò, m vin fyè de frè m avèk sè m ki koz m ap pale de yo, se paske mwen menm ki pi gran, lè vrèman mwen menm Yo leve nan menm, mwen menm m gen dwa di nou. E m pat yon move, yon move tèt. Men, m te gen dwa pat yon move tèt, si yo te gen move santiman, yo te gen dwa pat swiv tras mwen. Men vwala ke yo tout pran yon sèl ling. M fyè pou m pale de yo. Paske yo pa bay pyès pwoblèm, yo pa fè pyès anyen ki merite yon repwòch. nan je lemond. Nan tan ke nou te leve, lè sa a se yon tan, m ta di ou, se nan tan yon kòb. Tan yon kòb la, sa di ke depi ou te gen 5 kòb, ou te ka jwenn bagay pou achte avè l. Paske te gen anpil manje, men pa t gen anpil lajan. Konprann? Yon moun ki te posede 100 goud, se yon moun ki te gen mwayen. Pase ki valè bagay wap vann pou fè 100 goud. Ebyen jodi a e pitit manman m avèk papa m gras a Bondye, Bondye fè sa pou yo, yo ka posede 2 mil dola. Konprann? 2 mil dola. Ebyen tout pou pou reyisi nan lavi fòk ou pa pè soufri e fòk ou gen santiman tou. E santiman pou genyen ki pou fè w fè tout bagay. Ou konprann? Alò, e m ta renmen poze yon kesyon avèk frè nou tou, paske piske n ap esplike istwa pa nou jodi a, e mwen kesyon m vle poze avèk frè nou, apre tout etap li boule avèk ti ti sè li, ti frè li, byenke jan nou wè m nan la, menm lè nou wè m parèt pi gwo pase li, li se tèt, mwen m se ke. Sa vle di li se premye, m se dènye. e m panse ke yo pase anpil anpil e ki konsèy ou menm ou ta vle pote e pou moun ki pral swiv videyo sa ki deja se senkyèm epizòd la e se ki konsèy ou ta vle pote pou moun yo paske yo pral swiv sizyèm epizòd la tou ki konsèy ou ta vle pote pou moun sa yo e ki dekouraje e ki gen yon istwa ki pè esplike istwa pa yo. Bon ok e sa mwen vle di moun ki ta vle dekouraje a jodi a mwen vin di w pa dekouraje paske se menm jan avèk Bouki, Bouki li menm li te vrèman te rive li te nan prizon pou 100 tan epi li fin pase 100 tan an epi yon sèl jou li te rete epi li tiye tèt li men mwen m pote konsèy mwen pou ou menm k ap viv jodi a ki nan sitiyasyon pa dekouraje paske pou fanmi pa nou nou gen dwa di se pa t yon fanmi dabò ki te vrèman te ka rive kote yo rive jodi a. Ebyen, pou m byen di nou, e nan tan lontan, lè pa egzanp nou menm nou te leve, egzakteman nou te konn achte yon ti mamit diri te konn koute 20 santim. Enben jodi a se 5 moun ki pou met ansanm pou achte yon gode pwa. E lè nap gade kounya pou yon moun bwè yon sòs pwa, monchè fò w depanse anpil pou w bwè yon sòs pwa. Sa di ke sa m vle di e moun kap tande m, jodi a mwen pote yon bon jan konsèy pou nou, pa dekouraje paske lavi a li gen anpil kou dèyè. Pran pasyans pou ka wè sa kap vin dèyè a. E la nap pran ti poz paske nou genyen sizyèm epizòd la pou nou choute e nap fè w konnen ke ou gen yon sèl bagay pou fè. Wap abòne a chanèl la, wap like epi pataje videyo a. Nap retounen pou yon lòt. Nou wè mwen sonje a, nap jwenn li talè. Ou menm ki entèrese, ki ta renmen konnen plis bagay de fanmi an, ou gen yon sèl bagay wap fè. otomatikman ou tonbe sou videyo sa a, non sèlman pandan wap gade videyo a pataje l avèk yon lòt moun epi ba l yon like epi abòne avèk chanèl la m panse ke se youn nan fason ou kapab fè pou plis moun rive jwenn videyo a se te avèk ou Anem et Marc ok e nap jwenn sizyèm epizòd la lap soti trè pwochènman e ou menm kap sipòte kontinye sipòte nou renmen nou anpil guys mwah bizou we love you so much.